Nan lis sa a pa gen Gòbi, pa gen Odson, se de jwè ki poko vin nan seleksyon an.
Sebastien Migné sòti lis li. Se pral yon, se pral, an di yon lis pou 2 match ki pral vini la yo, 2 match amiko, kote la Tunizi le 28, n ap jwe tou le 31, swa 3 jou pli ta, fas ekip Island lan. Nou sòti yon bèl lis. Pou randevou sa a, ki genyen Wilson Isidor ladan l, donk prezans Isidor nan gwoup lan fè anpil pale, anpil kè kontan, paske se te kanmenm jwè nou t ap tann nan seleksyon an, paske l ap jwe nan wo nivo, paske nan sektè ofansif la nou bezwen plis frechè, plis eksperyans, paske se koupdimond nou pral jwe, se pa Gold Cup, se pa Lig dè Nasyon. Donk, Federasyon Ayisyèn de Foutbòl ta sanble, selon les dires de Sébastien Migné jodi an nan After Foot, yon gwo emisyon nan peyi Lafrans, ta sanble ke. Federasyon an deja chwazi kan de baz Grenadye yo pou koup du mond lan. Pa bliye gen anpil peyi ki deja chwazi ki kote yap ye pou gwo konpetisyon sa. Donk Ayiti ta dwe nan vil Atlanta, nou ta sipoze nan otèl Sheraton Convention Center e teren nou pral genyen pou n antrene li pa lwen otèl lan, swa 20 minit e vrèman de distans, se pral nan tèren dantrènman Stockton University. Se la ke seleksyon ayisyèn nan li menm li pral baze pou koup du mond lan si n ta vle kwè les dires de Sebastien Migné ki kan menm fè yon bèl toune medyatik nan peyi Lafrans. Li pale de anpil sijè, de Hudson Edouard, de frè Seid yo, li egalman evoke kesyon Wilson Isidore ki vin jwenn seleksyon ayisyèn de foutbòl lan. Pou match amiko yo, pa bliye tou koup du mond la kap rive nan 3 mwa mezanmi donk se pral gwo koze Games. Nan pa rete 3 mwa ankò.
Pa rete 3 mwa ankò, 2 mwa edmi. Wi. 2 mwa edmi.
Ann gade lis seleksyon byen rapid avan ke nou ale nan lòt enfo ki genyen la. Kòm gadyen se 3 moun nou konnen deja yo, se 3 gadyen ki te jwe kalifikasyon yo, Jhonny Placide, Sen Placide e pa bliye genyen Alexandre Pierre e sitou Josué Duverger menm si Josué Duverger L ap jwe nan senkyèm divizyon almand. Se tris kan menm de le dire, men son reyalite ke l ye. Men sa pa krache sou gardyen sa ki te fon gwo pèfòmans nou sonje kont Kostarika Gims. Se te kont Kostarika ou Onduras? Dezyèm match la.
Kote ke Duverger te jwe.
Duverger Alexandre Pierre jwe premye match la, Onduras. Ok. Donk se twa gardyen sa yo, defansè yo se Carlens Arcus ki blese, men ki la kan menm, Wilgens Poguin, Marcus Lacroix, Martin Expérience, Ricardo Adé,

Yacine Fortuné, Frantzy Pierrot, Duckens Nazon, Rubens Pacius epi le jwè tant attendu Wilson Isidore jwè de Sunderland se gwoup sa ki pral jwe 2 match nan mwa mas sa a Tunisie Island avèk Islande padon se pral advèsè nou kisa w wè Games arive Isidore lan li kanmenm fè le tour des réseaux anpil kè kontan nou santi piblik lan li optimiste men kòman w wè vrèman arive jwè sa a yon jwè de ce calibre pa bliye Se yon jwè de premye plan k ap jwe nan premyè divizyon anglèz jodi an. Pou anpil gwo obsèvatè, se pi gwo chanpyona a, chanpyona ki plis konpetitif la.
Bon, e se youn nan pi bon bagay ki te ka rive seleksyon an, e kapab gen yon jwè nan dimansyon sa. Bon, se atakan, se jwè ayisyen ki. Bon, Izidò avèk Bèlgad se se jwè ayisyen ki ki evolye nan pi wo nivo nan mond la, donk nan chanpyona ki gen pi wo nivo a, donk Langletè. E donk se vre ke yo pa nan ekip tòp nivo, donk e Bèlgad nan Wolverhampton ki dènye, Sunderland, Izidò nan Sunderland. Sunderland te byen demare chanpyona a men yo yo pa nan tòp yo pa nan tòp senk chanpyona a ankò. Men

Papa 2 jwè ki trè enpòtan donk nou wè sa Bellegarde pote, Casimir e otre donk wi donk se Isidro se pami Isidro avèk Odson Edouard se 2 jwè ke pèp ayisyen ap tann plis, sipòtè ayisyen yo ap tann plis, obsèvatè foutbòl an Ayiti, fanmi foutbòl ayisyen an se 2 jwè foutbòl sa yo nou t ap tann plis.

Se ap de de lòt ranfò de pwa e. An palan de frè Seyid, genyen Sebastien Migné ki fè konnen ke pou yon nèg vin nan seleksyon an, fòk ou konvenki, fòk ou aksepte a 150 pousan pou nan seleksyon an. Li fè konnen ke kèlke jou avan piblikasyon lis lan, li te pale avèk 2 jwè sa yo, men jwè yo fè konnen ke pou le moman, y ap oblije dezobeyi papa yo. Sa vle di kisa? Papa yo te vle ke yo vin jwe pou Ayiti, sensèman, men jwè yo sanble pa ankò prè, pa ankò deside pou yo vin pote koulè seleksyon nasyonal lan. Donk, pou Sebastien Migné, nan moman nou ye la, nou pa nan karese jwè, nou pa nan flate okenn moun. Fòk ou konvenki, fòk ou aksepte san pou san, san senkant pou san menm, tankou Isidor, ki di bon, se l moman, se moman ou jamè, li vin nan seleksyon an. Donk, frè Seïdio, m panse petèt. E nan pwochèn piblikasyon oubyen nan pwochen match nou pral genyen yo petèt kapab di wi a Grenadye yo men pou le moman sanble yo gen tèt yo ayè. Wi, e se kanmenm yon seleksyon bon foutbòl ayisyen an kap konnen de bòn nouvèl prèske donk soti nan lòt kategori yo U 17 de kalifikasyon U 17 e U 20 an ki byen degaje l e senyo la donk se. Se de trè bon nouvèl pou foutbòl ayisyen an ki nan pi bon nan pi bòn peryòd nan ka nan listwa li. Men tankou anpil moun kwè nou ka fè eksplwa donk bon se spò eksplwa toujou posib men se pou n pou n fè eksplwa nou te bezwen de de eleman de de de pwa de tay tankou Izidò paske nou gen Pyero s on bon bitò men Pyero pa nan pa nan tranp Izidò pa nan dimansyon Izidò kòm atakan. Se vre ke nou pap jete, nou pap jete chodyè ize pou chodyè nèf nan. Ou konn fin jete, tande, ou konn fin jete ize a apre sa wal chache l wi, kote ou te jete l la epi ou ka pa jwenn li. Se pa menm nivo. Wi, donk pye yo ap toujou itil epi yon ekip pa bezwen yon sèl nèf, yon ekip paka ak yon sèl nèf. Epi lè gen, lè genyen plis, lè efektif ou gen plis kalite. Lè antrenè dan lanbara di chwa, li pi bon pou antrenè a. Ke se lè wap, lè wap kole, wap tatone pou jwenn yon bon jwè. Pa egzanp, ou gen yon aryè lateral. Ki blese, ou pa ka, li pa ka, li pa gen doublure. Kounye a ou oblije pran yon aryè santral ki pral jwe aryè lateral pou la premyè fwa nan yon gwo konpetisyon konsa. Donk toutotan pòs yo te ka double, e double avèk doublure yo ta kapab prèske osi valab ke jwè kad yo, ke jwè titilè yo. Se sa k, se sa k ta bon pou nou, se sa k ap bon pou nou. E ou gen, kounye a la a, donk nan atak la, sitou kòm nèf, kòm nèf ekip, ekip la gen plizyè opsyon. Nazon ka jwe kòm nèf. Pyero. Pyero ka jwe kòm nèf. Izidò. Izidò ka jwe kòm nèf.

Epi Hudson rive. Eske pap gen posibilite pou youn pase agoch? Piske tou de se adwat yo pi bon. Se adwat yo pi pèfòman. Donk, si antrenè a, kòm Hudson gon stati l pèdi nan ekip la. Se vre ke. Pa sèlman nan ekip la.
Menm nan klèb. Pa bliye depi lè Hudson kite Danmark. Li pa pèfòman.
Li pa janm rive enpoze nan Dallas. Son bon jwè ki itil sitou nan 2 dènyè ane yo nan seleksyon an men se pa menm nivo. Kòman pou nan pale de yon nèg kap jwe nan Lens jodi an se dezyèm ya kèlke jou se te premye nan Ligue 1 an kòmsi se kadr nan ekip lanswaz lan kòmsi li pral vin chita la pou di sou pou Didson. Mwen mwens Didson manke li manke regilye li bese li bese an tèm nan nivo. Yo te ka krache sou Didson sou nivo jwè sa. Non son bon talan. Son bon elye dwa avèk pye goch li an ki gon bon pye goch. An temwany gòl ouvèti skò li fè kont Nikaragwa. Se konn jwe boul anpil. Son nèg ki fè premyè divizyon danwaz nan Obro ki al nan Odense tou jwe premyè divizyon kòm titilè. Donk son bon jwè foutbòl. Sof ke m pa konnen poukisa li pa atenn yon pi gwo dimansyon. Avèk teknisite li, avèk drib li yo, son jwè ki gen pèkisyon kòm elye se enteresan. Men kounye a la nou nan Odson Edouard, nou nan Isidor. La nou nan nou nan de footballeur ki ap jwe premye plan, kap jwe nan gwo chanpyona kont le meyè defansè dEwòp. Donk m panse ke pa gen pa gen challenge. Non pa gen challenge men men.
Depi Isidore Hudson la yo yap kòmanse pou Ayiti. Wi men men
m bon se vre ke se vre ke m estime ke Hudson sou lè kote sitou a dwat tap pote plis bagay pou nou, plis pèkisyon. Men sa ka rive ke yon asosyasyon donk a de donk kòm avèk de atakan. Jan m te di w yè la. Yon asosyasyon l avèk

Li ta kapab de genyen konfyans antrenè a, regenyen konfyans antrenè a e poze l kesyon si Hudson ap vini epi poukwa pa yon atak a 3, donk 3 atakan e avèk e si Hudson ka briye a goch li a goch oubyen si si se a dwat pou l rete donk oubyen kòm se a dwat li lap pi bon nou ka fè Didson pase a goch.

Pa gen chans. Wi ou menm ou wè pa gen chans.
Tande, tande. Seleksyon nasyonal, se pa sèlman talan, se pa sèlman sa w ap fè nan klèb ki enpòtan. Gon nivo de notoryete, gon nivo de ora pou w genyen. Gade Kolo Muani, katriyèm gòl Kolo Muani pou sezon an, yè l fè l wi, kont Atletiko. Kolo Muani se tankou ayan dwa nan seleksyon sa. Non men l te deja jwe koup di monn avèk yo. Marcus Thuram, Marcus Thuram et autres. Donk, se konsa l ye. Izidò ap fè yon pi gwo sezon ke Kolo wi. Enben Isidor ta jwenn konvokasyon. Men nou toujou di sa isi an, nan seleksyon se pa yon kesyon de fòm, gen de nèg seleksyonè a pap kite yo, paske li jwe avè yo deja, li genyen avèk yo, ou di mwens li gen yon bon pase avèk yo, paske yon nèg tankou Thuram ki jwe dènyè koup di mond lan kòm titilè Epi se pitit Lilian Thuram li ye tou? Kareman! Marcus Thuram se pitit Lilian Thuram. Li gen relasyon, li gen relasyon men anpil moun panse ke Gorby petèt te ka nan lis sa a paske paske Lafrans si gen yon kote Lafrans pi fèb jodi an se se nan antreje. Gorby.

Si l t vin pou nou lap yon jwè kad, lap yon gwo vedèt. Men pa gen okenn ti jwè Lafrans pral pran nan yon chanpyona tankou Pòtigal epi ki ki pa fò t ap kraze chanpyona sa. Donk si gen yon bitè nan Monako tankou jan Tchouameni, Kondogbia nan epòk Monako te bon an t ap mennen nan Monako, y ap jwenn konvokasyon.

That's no mercy. Men mele, gade. La France rele Kamavinga, Kamavinga, Kante, Manu Kone, Rabiot, Tchouameni, Zaïre Emery kòm mitan teren. Donk, si gon kote la France mwen fò jodi an se, se dan lantrejwe paske an atak pa gen twòp espwa pou menm 2 nèg ki deja abitye an ekip de France e an defans se kosto paske nan defans la se 2 nèg ki gen eksperyans ki la a, Lucas Digne, les frères Hernandez, Kalulu, Konate, Saliba, Upamecano, Lucas Digne. Men nan mitan teren la France lan jodi an se yon veritab chantye kote ke Deschamps dwe

Gen 2 klub pòtigè, bon seleksyon pòtigèz lan menm pral pran 2 nèg nan nan Al Hilal pou met nan seleksyon. Men se 2 nèg ki te briye an Ewòp deja nan gwo klub, Gildo fò, ou pa ka dim ke chanpyona pòtigè a pa gen nivo pou l non, tande, on jwè, tande, on jwè ki gentan briye nan Real Madrid, ki te, oubyen m pa konnen, ki briye nan yon gwo klub an Angletè, an Itali, an an Almay, an Frans, donk an Espayn, epi l te gentan. Yon cadre nan seleksyon ou pa ka metel avèk yon jwè ki ke 2 jounal fransè pa 2 kotidyen fransè pa janm ekri yon atik sou li. Kote yay lamie? Mwen manvi Gòbi vin jwe pou nou. Men mwen menm nan plas Gòbi tou m tap pran du tan. Menm jan Isidò li pran du tan avan l deside. Gòbi pa gen okenn chans de konvokasyon nan ekip nasyonal. Li ka gen chans monchè. Eske l nan short list?
On sait jamais nan BB men la festa gen gwo mitan teren m sot dil la deja la festa pa gen jwè se Kante yal pran ki son moun ki fini nan foutbòl tande mesye se koup di mond ki pral jwe wi se koup di mond ki pral jwe tande on jwè ki pat gen konvokasyon deja ou pa gen twòp chans pou jwenn konvokasyon non se la koup di mond jwè ki abitye nan seleksyon an. Swa pou yon rezon pou yon lòt non coach la li gen de jwè ki kad pou li nèg nan zye l ki se yo l renmen se konsèvatè tankou Deschamps li te toujou rele yo li pat rele jwè sa epi jwè sa te rete pèfòman an club li gen chans de li gen chans de konvokasyon ou pat konn la ou pat janm la chans la minim men jwè nan ka espere nan lavi tande nan lavi fò w pa janm di jamè men. Chans de konvokasyon Goby pou koup du mond lan preske a zero dayè se pratikman dèyè yon lye li savan la koup du mond. Menm si yo ta rele Goby menm si yo ta rele Goby tou. Non bon relel la depi l nan seleksyon sa bon gwo bagay pou li dayè la frans prale kòm favori nan koup du mond lan tou pa pami lè premye favori men ou kapab pran si wap pran 5 favori la frans ladan. Se nan koup du mond lan gen de nèg yo ki nou a rele w nan seleksyon pou match mwa sa epi ou pa nan koup du mond lan epi aprè yo pa janm rele w ankò. Konbyen jwè ki fè 10 seleksyon, ki fè 5 seleksyon epi aprè aprè se le meyè? Tande, de trèv entènasyonal sa pral trè desiziv pou nou vo aple yo an seleksyon. Donk si w pèfòman, w ap make lèzespri, w ap ati, w ap w ap konvenk antrenè ou. Donk antrenè a e si w kontinye sou menm lanse a an klèb pandan 2 dènye mwa ke te yo, ou gen mwen ta ka di on jwè ki ta ki. ranpli kondisyon sa yo ap gen omwen 80 pousan de chans de konvokasyon pou la koup di mond. Men se pa tout ki pral jwe.
Se pa tout ki pral jwe. Ou pral rele yon nèg la pou match sa yo la epi. Paske nou vo aple yo.
Tande, nou vo konvoke yo. Gen de bagay ki ka fè yon jwè nou vo konvoke sitou nan trèv entènasyonal la. Swa te gen yon jwè kadre ki blese donk ou ranplase li men konsa tou e swa ke ou te briyan. Ou te briyan an klèb, coach la wè ke w kapab ranfòse ekip la, ou gen yon bagay ou ka pote, epi l konvoke w, e nan 2 match sa yo, ou ti tan de jou wap genyen an, ou montre, ou montre vrèman ou gen plas ou nan seleksyon an, ou gen yon bagay wap pote. Donk, e, yon jwè ki pa nan, ki pa nan lis sa, ki pap jwe, yon jwè ki pa blese, ki potko janm konvoke an ekip nasyonal, ou potko janm jwenn yon konvay, konvokasyon an ekip nasyonal, ou pa blese, ou pa blese, ou pa nan, ou pa nan konvoke, ou pa konvoke pou trèv entènasyonal mwad mas la, E ou mèt e ou mèt e panse a seleksyon aprè la koup du mond ou byen tou bon m pa di m pa m pap di jamè men aprè la koup du mond donk paske koup du mond lan rive koup du mond lan rive M pa kwè nou nan faz esperimantal ankò. Antre wi antrenè yo gen konnen antrenè yo konnen si yo a 70 80 pousan Yo konnen, yo konnen. a 70 80 pousan. Ka gen kèlke soupris jan w di an a la dènyè minit a la dènyè è si gen si gen blese. Wi. Se menm jan Thomas Muller ki pral ranplase Ballack m kwè se t an 2010 sa ka rive a la dènyè minit gon blese nou oblije pran lòt on ti jèn. Men li evidan ke Deschamps konn ki moun li pral avè w nan koup du mond la deja mesye. An pa bay tèt nou manti. Epi tou pandan map di Kante nan soti nan nan Al Ittihad al li nan Fenerbahçe an, jodi an vu mitan teren la France lan, yo pap janm kite yon nèg tankou Kante. E se jwè l. Paske pa gen okenn jwè nan ekip de France sa la nan mitan teren ki gen ki gen dimansyon jwè Kante ye an, ke l te Rabiot, ke l te Manu Kone, Oarezè Emery, se se de ti jwè mwayen. Kone pi bon kounya.
Wè men Kone pi bon. Wè men.
Bon pou mwen men Kone se pi bon milye teren la France gen la.
Wi men la France pa gen mitan teren referansyèl.